Judson Van Deventer te yon evanjelis ak konpozitè ki te fèt an 1855 nan Eta Michigan, Ozetazini. Okòmansman, li te travay kòm pwofesè atizay, men li te santi Bondye t ap rele l pou l antre nan ministè. Pandan yon peryòd gwo lit enteryè, li te gen difikilte pou li chwazi ant karyè li ak apèl espirityèl li. Finalman, li te rann tèt li nèt bay Bondye. Se eksperyans pèsonèl sa ki te enspire l ekri kantik All to Jesus I Surrender nan lane 1896. Kantik sa a vin tounen youn nan kantik ki pi popilè nan legliz pwotestan yo atravè monn lan, paske li pale sou rann tèt ou totalman bay Kris la avèk imilite, avèk konfyans. Van Deventer te pase anpil ane ap preche ak ansenye. e li te kontinye sèvi Bondye jiskaske li mouri an 1939. Lavi li montre kijan yon desizyon pou obeyi apèl Bondye kapab gen enpak sou plizyè jenerasyon. Nan fen ane 1800 yo, Van Deventer te pran yon desizyon ki te chanje lavi l pou tout tan. Li te abandone pwofesyon li kòm pwofesè pou li vin yon evanjelis totalman angaje nan travay misyonè ak predikasyon. Desizyon sa a pa t fasil, paske li te mande lafwa, kouraj ak konfyans nan Bondye. Men apre li te rann tèt li, li te temwanye li te santi yon lapè pwofon ak yon lajwa enteryè li pa t janm konnen anvan. Se eksperyans pèsonèl sa ki te vin enspirasyon prensipal li pou li ekri kantik sa, All to Jesus I surrender, an 1896. Kantik sa te fèt nan yon moman kote li t ap reflechi sou pwòp eksperyans li ak Bondye. Li te ekri pawòl yo kòm yon lapriyè pèsonèl, yon deklarasyon konfyans total nan Kris la. Mizik la te konpoze pa zanmi li Winfield Wheaton ki te ede mete melodi sou pawòl yo. Ansanm, yo te kreye yon kantik ki ta vin touche dè milyon de moun atravè mond lan. Mesaj la senp men pwofon. Rann tèt ou nèt bay Jezi, san rezèv, san kondisyon. Kantik sa vin tounen youn nan kantik yo plis chante nan legliz pwotestan yo, spesyalman nan moman apèl ak konsekrasyon. Yo tradui l nan plizyè lang e yo kontinye ap chante l jouk jounen jodi a. Pawòl yo pale de imilite, obeyisans ak konfyans total nan Bondye. Li pa sèlman yon chante. Li se yon angajman espirityèl ki soti nan fon kè yon moun ki te fè eksperyans lit ak viktwa nan lafwa. Tout pou Jezi. Lage w nan men l se pa siy yon feblès, se yon viktwa enteryè. Lèw rann tèt ou bay Bondye ou pa pèdi fòs ou pou jwenn li. Menm jan Epiktet te ansenye ke vrè libète soti nan kontwòl lespri ou. Konsa tou lafwa fè nou konprann ke nou pa ka kontwole tout bagay. Men nou ka kontwole reyaksyon nou. Rann tèt nou se lage laperèz, se lage lògèy, se lage bezwen pou nou kontwole tout bagay. Lè w di tout pou Jezi. Lè w rann tèt ou bay Jezi. Se tankou yon sòlda ki boule bato li pou li pa tounen dèyè. Ou pran yon desizyon total. Pa amwatye. Pa gen mach aryè. Ou lage abitid ki pa bon yo. Ou lage konpwomi espirityèl. Ou chwazi disiplin olye konfò. Marc Aurèle te toujou di nan tèt li chak jou ke li pa ka kontwole evènman yo, men li ka kontwole panse li. Lè w rann tèt ou bay Kris la, ou di, Lavi mwen se pou ou. Nan soufrans, ou p ap kraze. Nan difikilte, ou p ap pèdi lespwa. Lè w lage w nan men Jezi, sa ede w kraze ògèy. Ògèy di, Mwen kapab pou kont mwen. Men lafwa di, San Bondye, mwen pa anyen. Lè w rann tèt ou, ou pa chèche lwanj moun ankò. Ou rete stab, kit moun ap bat bravo pou ou, kit yo ap kritike ou. Seneca te di kòlè se yon foli tanporè. Lè w rann tout bagay bay Jezi, ou lage kòlè ou, ou lage rankin ou yo. Ou pa kite pase w kontwole avni w. Padon vin tounen fòs ou. Gen moun ki konn arive pèdi tout bagay lè yo pran desizyon sa. Lè w di, Senyè, mwen lage m nan men w. Ou p ap resevwa lajan tousuit, men ou ka resevwa lapè. E lapè sa ap gen plis valè pase tout richès. Soumèt tèt ou ba li chanje fason w wè siksè. Siksè pa sèlman lajan oswa pozisyon. Siksè se obeyisans. Se viv ak entegrite. Se kenbe karaktè w menm lè pèsòn pap gade w. Stoik yo te sonje lanmò pou yo pa pè li. Men nan Kris la, lanmò pa finisman. Lè w lage w nan men l, ou pa pè anyen ankò. Ou viv ak kouraj. Ou renmen pi fò. Ou padonnen pi vit. Jodi a, boule bato ezitasyon w yo. Lage ògèy ou. Lage kòlè ou. Lage bezwen pou w kontwole tout bagay. Di avèk konviksyon, Senyè, mwen lage m nan bra w. Paske lè w rann tout bagay bay Bondye, ou pa pèdi anyen, ou genyen tout bagay. Istwa lavi Judson Van Deventer montre nou yon gwo verite espirityèl. Pafwa pi gwo viktwa nan lavi a se lè yon moun aprann rann tèt li bay Bondye. Li te gen yon karyè stab kòm pwofesè atizay, men li te santi apèl sa a nan kè li. Lè l te finalman di wi ak Bondye, li pa t sèlman chanje direksyon lavi pa l, men li te kite yon eritaj ki kontinye beni moun atravè mond lan Jiska jounen jodi a. Kantik All to Jesus I Surrender pa sèlman yon chante. Li se yon temwanyaj yon kè ki te aprann fè Bondye konfyans nèt ale. Mesaj lavi li ansenye nou ke rann tèt nou bay Bondye pa vle di nou pèdi kontwòl lavi nou. Men pito nou lage lavi nou nan men sila ki konnen chemen an pi byen pase nou. Lè yon moun chwazi obeyi apèl Bondye ak lafwa, menmsi gen dout oswa laperèz, Bondye kapab sèvi ak desizyon sa a pou touche lavi anpil lòt moun. Se poutèt sa, kantik sa a kontinye ap sonnen nan legliz yo ak nan kè anpil lòt moun jouk jounen jodi a. Paske vrè lapè ak vrè fòs, nou jwenn yo sèlman lè n chwazi lage tout bagay nan men Jezi.